edike e reflèks pou nou ale nan twalèt. Si ke nou gen twalèt, sa pap pran nou tan, sa pap koze nou pwoblèm ale nan twalèt. Bonjou bonjou, nou espere ke ou an plèn fòm, yon lòt fwa ankò se ti koze sou la sante ki antre lakay ou jodi a, kote ke nou pral pataje ansanm avè ou kisa konstipasyon ye. Men jis avan ke nou antre nan videyo a, nou vle pran yon ti tan pou nou kapab remèsye chak grenn moun ki pataje videyo nou yo, kite yon like, kite yon kòmantè, E byenvni avèk tout nouvo abòne nou yo. E nou ap ankouraje w pa neglije kontinye pataje videyo konsa w kapab ede yon pwòch, yon fanmi genyen anpil konesans sou sa ki gen awè ansanm avèk lasante. An nou antre kounya nan videyo nou pou al gade kisa ki yon konstipasyon, kisa ki fè moun gen konstipasyon e kèk konsèy pou nou aplike nan ka ke ou genyen konstipasyon. Konstipasyon an se lè ke ou remake yon fanm oubyen yon gason gen difikilte lè li ale nan twalèt pou l fè twalèt. Osea pou twalèt lan sòti nan dèyè l pou l tonbe. Ok. Ou remake tou ke twalèt ou pi di ke nòmal, ou ale nan twalèt mwens ke 3 fwa pa semèn, lè sa nou kapab di ke ou genyen yon konstipasyon. Men jeneralman konstipasyon an pa dire anpil tan, se yon bagay ki pasaje ke li ye, Men, si tout fwa ke ou wè ou genyen tout sa ke mwen sot site la yo ki dire anviwon 6 mwa oubyen plis ke 6 mwa, lè sa nou kapab di ke ou gen yon konstipasyon ki kwonik. Nan konstipasyon nou jwenn 2 tip de konstipasyon, gen sa yo rele konstipasyon segondè, konstipasyon segondè la nou kapab di ke se sentom revelatè, se tankou yon ansanm de sentom ki di ke ou gen yon bagay ki pa ok nan kò, ki di ke ou genyen kèk maladi. Donk, lè ou gen konstipasyon ki nan faz segondè, konstipasyon segondè, kèk maladi ke li revele, li kapab yon kansè de kolon, li kapab yon enflamasyon de sigmoyid ou, e kolon, sigmoyid, tou sa se diferan pati nan sa ke nou konn rele trip li, ok? Donk, konstipasyon tou li kapab revele yon maladi andokrinyèn ki kapab yon ipètiroyidi, Li kapab revele tou non megakolon, megakolon an se lè ke nou gen yon dilatasyon kolon nou dilate, kolon an se e se sa ke nou konnen sou non trip yo, donk depi ke nou gen yon e konstipasyon segondè se yon siy se tankou yon alèt ki di ke nou gen yon lòt maladi e pou konstipasyon primè lan Li pi senp, li plis rive ke konstipasyon segondè lan, e sa ki kapab koze konstipasyon sa, nou jwenn lè nou manke fè egzèsis, sa vrèman enpòtan pou nou fè egzèsis, fè egzèsis pa fòseman vle di ke fòk nou ale nan gym, fòk nou gen yon kot, non. Nou leve le maten, nou fè yon ti mache, oubyen nenpòt lè nou renouvle, nou fè yon ti mache, nou fè yon ti egzèsis lakay nou, sa se egzèsis. Sa vrèman enpòtan pou fè egzèsis paske nou wè egzèsis diminye chans pou nou gen yon pakèt maladi. E nou wè tou ke li se youn nan koz ki kapab fè nou gen yon konstipasyon. E fason ke nou manje tou, rejim alimantè nou kapab koz nou genyen yon konstipasyon. Si nou genyen yon rejim alimantè ki vrèman pov an fib, sa vle di nou pa konsome anpil fib, sa kapab fè nou gen yon konstipasyon. E yon alterasyon de fason ke nou twalèt, lè m di sa, sa nou konn nou twouve ke gen moun ki gen twalèt ki di a, m poko pral fè twalèt, m ap kite l, m ap fè l nan lasware, m ap fè l demen, m ka kite twalèt. Sa koze konstipasyon paske le moman ke nou gen twalèt, nou santi le dezi pou nou ale fè twalèt, kòmsi pou nou al twalèt, Twalèt sa nan moman gen yon likid ki akonpanye l. Donk, lè nou kite l, nou pa fè l nan moman nou al fè l aprè, likid sa pa prezan ankò, nou pa gen likid sa ki akonpanye twalèt la ki pou ba l fasilite pou l sòti. Donk, lè sa, se yon eksè ke nou pral fè. Sa kapab koze konstipasyon tou. E nou wè tou si moun nan gen yon blesur, yon fissure nan anus li, Sa kapab koze konstipasyon paske sa pral fè ke li gen difikilte pou li kapab twalèt. Donk, konstipasyon premè lan, se li menm nou di ki vrèman plis repandu, ke nou jwenn li, se li ki pi frekan, e li vrèman senp pou nou kapab rezoud li, pou nou kapab trete li. Donk, sa sèlman, nou kapab di ke sa depann ke nou menm. Premyèman, nou dwe edike tèt nou a fè egzèsis, fè egzèsis souvan, jan ke m sot di an, mache, nou pran yon 30, yon 45 minit pou nou fè egzèsis. Sa ap ede nou. Dezyèmman, nou dwe pran anpil likid. Nou dwe bwè anpil, anpil dlo, nou dwe bwè ji, epi tou nou kapab ranplase lèt antye, kòmsi lèt ki likid, pa lèt kreme. Sa vrèman enpòtan ke m panse ke nou ap jwenn Nan market lè nou achte lèt yo nap wè sa ki ekri lèt antye ou byen lèt kreme ki vrèman bon e nou dwe tou gen yon apò nan aliman nou, nou dwe manje konsome anpil fib, youn nan fwi ke nou jwenn anpil anpil fib ladann se fig banan. Fig vrèman rekòmande nan ka yon moun ki gen konstipasyon e nou dwe manje de fason regilye tou sa ap ede nou e nou dwe edike E reflèks pou nou ale nan twalèt. Si ke nou gen twalèt, sa p ap pran nou tan, sa p ap koze nou pwoblèm, ale nan twalèt. Pa kite twalèt lan pou apre, paske sa ap ban nou difikilte. Donk, m panse ke si nou mete tout ti konsèy sa yo ann aplikasyon, nou kapab evite genyen yon konstipasyon, paske nou wè ke konstipasyon segondè lan, li se yon siy revelatè de yon lòt maladi. Donk, chak sa ke nou genyen ki senp, nou pa tou. e regle l pandan li senp la nou pa tou korije l nou pa tou pran de mezi kont li pandan li senp li pral konplike ki ap vin ban nou plis lòt maladi. Donk se ti koze sa ke nou te pote pou nou jodi a nan ti koze sou lasante alòs pa neglije mete konsèy yo an aplikasyon fè sa ke nou rekòmande pou nou fè yo m panse ki ap bon pou nou. E chak fwa ke nou gen yon maladi, nou gen yon malèz ki vrèman nan yon stad ki vrèman bazik, nou fè ansòt ke nou pran devan l. Sitou si sa ke nou gen pou nou fè yo se son de bagay ki senp, ki depann de nou, ke nou pa bezwen al wè medsen, nou priye nou an gras fè l, e konsa nou ap kapab evite pou nou pa tonbe nan yon ka ki pi grav. E nou espere ke si nou mete ti konsèy sa yo an aplikasyon, nou ap gen yon sante ki vrèman o. Top. Donk, se la ke nou ap kite nou pandan ke nou ap envite nou e kite yon kòmantè, pataje kesyon ansanm avèk nou, pataje dout ansanm avèk nou e nou ap gen chans pou nou reponn nou. Nou ap reponn avèk chak grenn kesyon ke nou poze nou nan kòmantè yo. E pataje videyo sa si ke w poko abòne, di bon mwen pran abòne e kite yon like pou nou sa vrèman fè nou plezi. Nou ap wè trè pwochènman nan yon lòt videyo. Bye, a la pwochèn!